Enfòmasyon gwo nèg. Je me demande est-ce que m dwe di sa? Di l w ap mouri. Pa di l w ap mouri. A men ke m di l. Ke m di l. M pa konnen si y ap jwenn li. M pa konnen kisa leta ayisyen ka fè pou stope sa, men menm dwon ou wè lapolis genyen an bandi yo kòmande menm dwon yo tande, yo kòmande l e nan moman an gen lajan kap rasanble toujou pou yo kòmande 2 lans wòkèt. E la ankò! Mwen di tèt mwen, èske sa pa fè afè ameriken? Piske dwòn yo pa vann an goud. Menm si yo ta vann on milyon goud, w ap dakò avèk mwen, e pa Ayiti y ap achte yo. Se pa Ayiti y ap achte yo non. Donk si se pa Ayiti y ap achte yo. Se yon kote yo voye achte yo. Se laba yo voye achte yo. E laba sa a, jisteman, n ap achte l an dola. E vousave? Se sa k fè m di m pa konn si Leta ayisyen ap kite yo antre, m pa konn si y ap vann yo li. Ou dakò avè m si nèg yo gen dwonn sa a? Vila Dakay kraze, monchè. Ou dakò avè m si nèg yo gen dwonn sa a? Direksyon jeneral lapolis ya pat ak ou kanmenm ou dakò si nèg yo gen dron la primati ya pat ak ou kanmenm donk nèg yo pral fon goumen kont leta se sa wi m sak fèm di leta gen responsablite pal m pa si ke si nèg yo gen dron se moun ki nan OPC yo yap chache popilasyon pou yo lagel sou yo m pa si se sa pise si yo di yap batay kont sistèm nan. Se vre se lapopilasyon k ap kouri, ou anvi mande tèt ou èske se lapopilasyon ki sistèm nan? Men si yo ta di y ap batay kont 2 nèg ki nan sektè prive ki kowonpi, yo konn biznis yo. Si yo ta di y ap batay kont dèzòm politik an Ayiti, enben yo konnen yo wi. Ok. M anvi di leta sa e kòm defèt m ap di leta sa. Nou gen semèn sa. Si n ap fè de bagay miskle, fè l. Dans le cas contraire, m pa vle di fòs la pral pwopòsyonèl. M pa vle di sa. M pa vle di fòs la pral pwopòsyonèl, men dakò avè m si w gen 6 dwòn, yo gen 6 dwòn tou. Enben, w ap lage dwòn, y ap lage tou. Hum? Donk, si w gen dwòn, yo gen dwòn, w ap lage, y ap lage tou. Menna, kounye a, kiyès k ap sib la? Kiyès kap sib la? Eske se sou m vye moun Solino m yo yo pral lage yo? M pa sur. Petèt wi an pati. Yo ka deside di yap touye moun, yo tiye moun. Map di leta a. Li gen enperyez obligasyon pou l aji rapid, aji vit e aji byen tou. Mwen tande yon deklarasyon Plip Plip fè. Plip Plip, bawon Laplèn, kiyè bwa, san pè, vrapè. Misye di, Si Babekyou a Izo avèk Izo te mouri, se lè sa yo ta pral touye moun. Se kòmsi nou anvi mande Bondye padon. Se kòmsi n anvi di mèsi Bondye Babekyou pa t mouri. Se kòmsi n anvi di mèsi Bondye Izo pa t mouri. Paske si nèg la di, si moun sa yo te mouri, se lè sa a nou ta pral wè konbyen moun ki t ap mouri nan peyi a, w ap dakò avè m nèg yo gen kapasite pou fè masak vre. M wè gen anpil efori. Mwen wè nou kontan, popilasyon an kontan, nap chante anlè, men nan lè a lap vini wi. Men bagay la pi grav toujou. Bagay la pi grav ke sa n ta ka panse. E dan lè jou ki vyèn, ou gen dwa ou gen dwa ap kouri. W ap kouri wi, men se kouri w ap kouri pot tèt ou bay bandi a, paske ou pa konn kote w ap fè. An n ta di lapolis gen 10 dwòn, nèg yo gen 10 tou. Hein ou panse nèg yo pa gen kapasite e je voudrais e mwen dwe diw sa pa met nan tèt ou se ni Barbecue ni Izo ni Ti Lapli ni Krisla k pral manevre dwòn yo nèg yo gen etranje avè yo tande sa map di la a bon tan Marcelo konn al legliz ok. Nèg yo gen dè etranje avè yo, dè etranje k ka manevre dronn yo. Mwen pa konnen si y ap livre yo, e sa m di, mwen pa konnen, e pa nan men m y achte yo. Men. Nèg yo ap kòmande dwon. Nèg yo pap ret mouri konsa. Gon pakèt enfòmasyon. Moun ap kouri. A gen de nèg kap kite baz yo ki pral lòt kote. Men menm mwen pa pran sa yo avèk enpòtans. Ou konn poukisa? Si leta di lap tiye bandi. Si leta di lap lanse Drone kamikaz pou boule pou kraze pou met dife Nou kontan Nap chante men l anlè a lap vini Nou kontan kounya nap di nèg yap mache yap gad anlè Esa nou nan Sa yo se ti bagay piti epa poko gen absoliman anyen pou nou kontan e pita ap pi tris. Pita ap pi tris pa pou bandi yo sèlman wi lapolis ka toujou lage drone li tiye anpe men e lè yo fin gen drone pa yo a domi se leta k konnen si lap kite yo pase bon kote yo pase tou m pa kwè se vre leta nan gang nan. Men m ta ka mande eske se leta k kite zam yo antre ok e mwen di l si l ap fon bagay pou n kwape bandi ok men si n ap fon bagay pou nou fè presyon s on lòt bagay. Kiyès ki sib la? Ou dakò drone yo lage? Bandi mouri pa vre? Wi men dèyè kiyès nou lage la? Se dèyè bandi sa oubyen dèyè Izo oubyen dèyè Babekyou? E la mwen di lapolis li oblije pi pwofesyonèl oubyen pran plis tan. Pou gade kot sib ou ye pou gen tout enfòmasyon ki nesesè si w atenn on sib ou atenn li. Men lè w eseye, ou eseye l sou Babekyou ou pa pran l, ou eseye l sou Izo ou pa pran l, ou di non non non non. Lè nèg y ap lage l sou Bawon Laplèn, Lapolis di l pa dwe fè erè Lapolis di l pa dwe fè erè jan l fè erè sou Babekyou ak Izo a Lè y ap pran Bawon Laplèn Plip plip Kiyè bwa san pè vrapè Yo pa vle fè erè Si yo pa vle fè erè M kwè ke yo gen anpil enfòmasyon pou yo pou yo pou yo genyen de kote l ye. Piske nèg yo nèg yo pete anpil kout bad la Vitelòmyè avan e tout ya. Bon gen de gen operasyon k ap mennen sou plizyè fwon, plizyè kote. Si lapolis ap fè blag. Pou bay moun presyon, ok. Poukisa poko gen yon cible ki vrèman touche? Eske se paske nou pa gen enfòmasyon yo? Eske se paske nap bay bandi yo presyon? Oubyen eske se jwèt kach kach liben sere liben yap fè? Oubyen se ransèyman yo pa genyen? Hein? Atak kap fèt yo poukisa yo fèt konsa ok e sak enpòtan nan tout sak gen la se kesyon m nan nan refleksyon m nan nan sak gen la poum mande lè nèg yo ta vin avèk pa yo a kiyès kap sib yo nèg yo gen dwe dwi la nèg yo pap ka reyini vila dakèy non. W ap ka reyini primati a. E an n ta di nèg yo gen 6 dron. W ap dakò avèk mwen, an fonksyon de sib yo, m ka di w kiyès k ap genyen. Si nèg yo achte 5 dron pa egzanp. Fò w dakò babekyou ap gen youn. An fonksyon de sib yo, ann ann gade sib yo. Kiyès yo ta ka bezwen? M pa kwè se popilasyon an yo bezwen ankò. Piske yo wè ke leta deside fon fen ak yo. Enben si leta deside fon fen ak yo, sa leta yo pral goumen. Lè m di leta, mwen di lapribati, lè m di leta, mwen di legzekitif, mwen di vila dakèy, Lè m di Leta, mwen di Direksyon Jeneral Lapolis la, Baz Lame a, Misyon an. Chen mechan ap gen youn kanmenm piske chen mechan kole kola a bim nan. Baz bim nan e nan chen mechan l ye. Donk Direksyon Jeneral Lapolis la e dèyè chen mechan e dèyè do l la l ye. Donk, ann imajine ke chen mechan gon doun. Ann, ann jis imajine sa. Ou panse ap gen Direksyon Jeneral Lapolis ankò? Ann di Barbecue gon doun nan men l. Ou panse moun ap ka chita Vila Dakèy? M pa met nan tèt mwen Krisla pral bezwen. M pa met nan tèt mwen ti lapli pral bezwen, puiske pa gen biwo leta kote yo ta ka sible leta laba a kote yo ye a. Hein? Si ti lapli gen dwon oubyen krisla gen dwon laba kiyès ki pral touye avè yo? Si sib la se leta, leta pa laba a. Leta pa laba non. Si yo di yap mache kraze biwo leta, yap mache anpeche de moun travay. M pa konnen. Men sak atè a la pa piti tande. Sak atè a la pa piti. Gen de nèg ki kontan, gon pakèt nèg Delma 2 ki kite Delma 2 k al jwenn chen mechan. Men tout sa pa anyen. Plizyè lè dwòn nan ap tonbe ou pa konn kiyès yap atake. Ann ta di nèg yo kite Dèlma 2 al jwenn Chen Mechan epi pwochen dwòn yo lage a e sou Chen Mechan yo lage l. Enben nèg yo e kòmsi yo kite lavi yon kote al jwenn lanmò. Ou ap kouri pou larivyè, ou ap kouri pou grenn lapli, ou tonbe nan larivyè.